Vwala tou lè telespektatè, telespektatris Zen Lakay News yo, n ap di yon gwo bonjou, bonswa pou nou tout, ouvè pòt nou an de batan pou n kapab tande nouvèl k ap fè aktyalite nan peyi Dayiti atravè lemond ou sou chanèl peyi a, chanèl enfòmasyon, chanèl manman penba ki se Zen Lakay News avèk ti frè gran frè ou Tcheko pèp la e nou la pou n pote tout enfòmasyon k ap fè aktyalite. Dosye asasinay prezidan Jovenel Moise kote otorite nan peyi Dayiti avèk FBI kontinye ap mennen ankèt pou yo konnen kiyès ki prensipal ki finanse zak malonèt sa kote nou konnen prezidan nou ke yo te asasinen jou ki te 7 jiyè 2021 yo. Rete konekte nou pral vin avèk tout detay gen yon video la Nou pral fè w swiv talè konsa rete konekte sou chanèl paw la ki se Zen Lakay News. Se pa jodia prezidan Jovenel ap batay, tap batay, men l tap batay lontan e jounen jodia yo arive mete do l atè. Ebyen nou pral vin avèk enfòmasyon pou ou rete konekte, pran kèlke segond pou kapab di Bondye mèsi si ou ankò vivan, sitou nap viv nan yon mond ki vrèman frajil Yon mond ki vrèman kriyèl, kote lòm pèdi lanmou nan kè yo, yo plis pratike mal ke fè byen. Ebyen la a nap di w rapwoche w prè de Dye. Bon, ann ale! Pa bliye abòne, pataje, like, vin antre nan grand fanmi sa ki se ZenLakayNews, ou pap regrèt zanmi telespektatè, telespektatris. Ann ale bouch chaje pa kanpe, granmoun pa jan ale, kote zanmi telespektatè, otorite yo kontinye ap mennen ankèt pou yo konnen ki kote Ii nèg yo jwenn kòb pou yo te fè pou yo te peye mèsenè sot nan peyi Kolonbi pou te vin asasinen prezidan Jovenel Moïse. Ebyen la kote ankèt yo kontinye ap mennen, ebyen la genyen kenpòt 3 pastè la, ebyen yonn deja anba kòd, lòt 2 pastè yo la kote yo mete manda damne dèyè yo la pou yo kapab vin esplike de ki mannigans, de ki fason E kòman e reyinyon yo te fèt jiskaske yo arive asasinen prezidan an? Bon, nap swiv paske ankèt yo kontinye ap mennen. Men prensipal dosye a se moun ki nan finanse dosye asasinay prezidan Jovenel Moïse kote lajistis li menm jiska mentnan la yo poko konnen e vrèman vrèman aktè prensipal sila yo. Ebyen la zanmi telespektatè san rete san kenbe anpil nou pral fè w swiv yon ti bout videyo e kap sikile nan rezo sosyo la e nou pral fon swiv rete konekte ann al tande kòman bagay yo te ye depi byen lontan ann al tande ann al tande zanmi telespektatè. Bon senatè a pale de yo li eksplike yo plouzoumwen pwoblèm ki te genyen te gon twit ki te genyen te gon echanj ki te fèt ant mwen menm avèk premye minis Lamòt li te vle konnen ki verite ki te genyen donk ansyen premye minis lan di li te konn peye m 12 milyon dola ki pa vre e ki verifyab donk nou te vini pou nou Pwouve ke se manti ke yo tap bay. Premye minis lan di li te konn peye nou avèk kòb petro karibe, se fo. Nou pa janm touche yon goud nan lajan petro karibe. Nou yon konpayi kap travay pou leta, nou pwodwi, leta peye nou pou sa nou pwodwi a. Nou pwodwi sou rezo a, edh pran li distribye li. Dimitri kite m fè yon kanpo yon ti moman, m pap kenbe w twò lontan pase m pral kite lòt moun poze kesyon. Men èske w rekonèt pa egzanp ke w se yon pèsonaj trè sible, a dè moman menm menase? Au point où la dernière fois dans le discours du Président de la République lè ap pale de projet 24 sur 24 la ou ta gen lenpresyon se Dimitri Vorbe dirèk dirèk ki genyen pou wè a absans de elektrisite, manke kouran ou ta gen lenpresyon se ou nan jan espri a pati. E dezyèm bagay, pa egzanp, vin genyen de deklarasyon ke yon ansyen senatè fè, m vle pale de Edo Zeni, ki lonje dwèt sou moun ki gen fòm de kontra sa yo, sètadi moun ki gen kontra bay kou an nan peyi a, yo estime ki fè fòktin, men yon fòtin kòm pouvou. non respekte pa rapò ak yon nòm de sèvis bagay konsa kòman ou jere sa ki tip danbigwite ke sa bay a ou lè w genyen fòm de kontra sa ou ta gen lenpresyon pa egzanp leta ki dwe bay le ton tounen yon enstans kap plenyen alòske koulye a moun ki tounen mons ki ki Ki si w vle endekse a, sible a se w. Kòman w wè w? Bon, premyèman m pa santi l, m pa m pa pran l konsa ditou. M pa santi l, se ka yon pèsepsyon. Bon mwen menm m pa m pa m pa wè l. Dezyèmman, e Prezidan Larepiblik gen yon rèv pou peyi a, l vle bay kouran 24 sou 24. E premye moun ki pou bat bravo se mwen paske plis gen kouran plis map travay donk sil fezab e sil vle fèl premye moun kap dakò kap di an avan se mwen dan la mezi di posib sil ka fèt mentnan e mpa a oken moman mpa panse prezidan te panse ke se nou ou yon lòt moun kite. ki anpeche sa fèt ou non paske tout moun konn pwoblèm yo pwoblèm yo dabò se ke ou gen yon rezo ki trè ansyen ou genyen yon kapasite k pa sifi pou moun ki bezwen kouran yo men pi gwo pwoblèm nan an nou sensè se ke èske popilasyon ka peye kouran 24 sou 24. Paske kòb sa. Nan konbyen milyon kap pale, 13 milyon, 14 milyon, an 15 ans 200 a 300 milyon, m baw garanti fòw ta Dessalines prezidan Jovenel. Donk gon gon dezyèm pon wouj ki menase nan peyi a. Paske se 2 gwo entèrè kap jwe. Paske mwen menm te konprann ke se t on bagay pitit li ye. E m ta renmen prezidan.

Seyans lan li an dirèk sou Telepasi. Menm si sa prezidan se Telepasi li kap ba li l seman antan prezidan, nou mande l, nou mande plis, nou mande kondisyon sila nan tout medya yo prezidan paske sa mwen minm kòm senatè ki kon mwen edifye e m kwè son krim sa ye. Donk pou sela, Sesi sela fèt.
donk prezidan.
Se pou moun nan lari a konnen klè ke batay a se yon batay politik ke l ye e ke tiye Prezidan Jovenel, plan pou asasine senatè, boule Parlement, se jodi a m konvenki ke mwen menm kòm senatè m pa dwe pè mouri e m pa pè mouri, m dakò mouri pou sa e m mande pou rezolisyon sa mete o vòt pou wè ke nou vote l paske li nesesè pou byennèt peyi a. Menm jan tou. Prezidan, Kòman si m dwe w si m poko peye w prezidan, vin katòd tan aprè, vin katòd tan aprè nan lèt de garanti sa a nan garanti 1 pou ke kòb sa yo tire l kou nan brh san eksplikasyon. Li pa posib mezanmi donk prezidan Nou toujou an reta paske tax Nou an te pa anpil pou malad ke peyi a grès kochon ap anpil e gen gen polisye polisye pap janm ka touche prezidan profesè lekòl yo pap janm ka touche prezidan e kad teknik Nou gen nan leta enfimyè yo pap janm ka touche pa tap janm gen kouran nan peyi a prezidan se blakawout ki pou pèmèt ke ebyen kòb la rantre Tap toujou gen pa nan sou. Tik gouvènemantal predesesè w yo. Mwen demisyone pou yon dosye byen detèmine. Se la politik dosye enèji ki gen rapò nan peyi a. Gen 3 konpayi ki detantè de kontra ki fèt an deyò de la lwa. Prè de 10 a 12 milyon dola chak mwa ke yap touche. Eske ou menm, e map di pou nasyon an e pou kòlèg asanble yo ke mwen menm mwen mennen ankèt sou dosye sa, gen youn nan konpayi sa yo ki gen yon dèt de 154 milyon dola e nap pou bmpad e kòb sa se fon petro karibe fon petro karibe 154 milyon e se la sogener. Dezyèm, mwen m toujou di nou ke m pa pè pèsonn. Kòlèg Alfredo, Ok.
Kontinye, kontinye pou Kòlèg Alfredo.
Kòlèg Alfredo. Prezidan e Premye Minis nome, ou genyen. Politik, enonse de politik jeneral ou, tout pwen ke m wè w make ladan yo la a. Kòlèg Alfredo, Agrikilti. Yon enstan.
E prezidan an k ap mennen seyans lan. E kòlèg Alfredo site non twa konpayi ki gen de kontra anndan peyi a. Li site youn, li pa site lòt 2 yo. Donk, asanble a ta byen renmen konnen. Mèsi. Gen 3 konpayi. Je suis maître de ma parole. Nou pa vle atake pèsonn odetriman de pèsonn. Mèsi. Écoute, Président, vous n'êtes pas là pour défendre ces compagnies, ok? Si w se defansè konpayi yo, pran, pran responsabilite w. Pran responsabilite w devan nasyon an. J'ai parlé de Sogener! ke ansyen madanm prezidan, feu madanm prezidan Preval, ap dirije. Si w vle defann yo, defann yo! E m ap pale de Etrac, m gen pa, m gen dokiman. E m ap pale de E-Power, ke m gen dokiman. Chak mwa ke y ap pran 12 milyon dola. E kiyès y ap sible? Se depite k ap vòlè lajan pèp, se depite k ap detounen fon, se o pwofi de sè twa konpayi. E Ayiti? Pap janm genyen sekirite, peyi a pap janm gen sekirite tout otan ke konpayi sa yo ap toujou gen tirbilans, yap monte nou nèg nwè kont nèg nwè, mwen m pa janm nan kesyon rasis avèk moun ok, donk kesyon kouran 24 sou 24 la prezidan genyen yon akò ki depoze nan paleman an donk ou menm kòm prezidan chanm dè depite e prezidan sena a. Nou gen responsabilite pou n konvoke asanble a an asanble nasyonal nou pa janm fè l pèp la okouran nan pè pou nou fè sa m ap vote gouvènman an si ou ban m garanti ke kontra sa yo n ap denonse l e mè chè kòlèg pou vòt edifikasyon mennen anpil ankèt sou sa e kèlkeswa de 2008 a 2000 a dat. Kèlkeswa moun ki te minis finans, ki te minis travo piblik, ki te direktè edh, tout te dwe al akò lè akò sa peye 12 milyon dola. Menm si pèp bank santral gen yon lèt de kredi ke se de konpayi gen de konpayi ki gen lèt de kredi a.

Biscoff ki pa vote ok. Moun ki nan seksyon kominal lakay mwen yo ki pa gen elektrisite, ki pa gen kouran, ki ap viv nan tan akayik, ki ap fè bezwen a menm le sol nan seksyon kominal yo. Jan depite a nou wè depite Alfredo ye a se pa konsa ke mandanm yo, tout mandanm yo ye. Y ap viv nan povrete abjèk. Si kontra sa yo ke minis finans, minis. Travo piblik e direktè edh toujou kite kontra sa yo la si w pa banm garanti sa se pa vòt pa Alfredo wap genyen.
Vwala e nou sot tande kòm teknoloji a avanse teknoloji a tèlman avanse e sa vin rann ke gen de bagay ke nou pa bezwen al dè liv nou pa bezwen al nan kaye nou pa bezwen al nan de papye e gen video ki la menm si yo la lontan se vre men nou menm nou gon fason nou chèche yo ebyen se sa li zanmi telespektatè nou sot tande nou menm nan analize dosye a e kite kòmantè anba video a. Pfff katon wi pou tout gang ki patisipe, ni gang ki bay lajan, ni gang ki patisipe, ni gang ki fè reyinyon, ni gang ki kontribye nan asasinay prezidan Jovenel Moïse, e ni gang ki kontan nan asasinay prezidan Jovenel Moïse. Bon, antouka, ann ale, e bon. Eey bagay yo rèd wi an Ayiti la, bagay yo di, zanmi telespektatè, telespektatris Zen Lakay News yo, se nou k pou leve kanpe pou n mande jistis pou prezidan Jovenel Moïse. E m konnen ou pito tande pale de Monat, Monat li menm ki se yonn nan konpayi k ap fè siksè aktyèlman ki nan ap pale ansanm avèk ou la, li la depi lontan men m p ap ba w manti nan moman sa la se yonn nan konpayi k ap fè siksè. Si w ap viv nan peyi Etazini, Kanada, Iland, Polòy, ann Angletè, ann Espay, ann End, pa gen manti nan sa, gen yon jèn Ayisyen ki deja entegre l anndan konpayi a, w ap deja rele l rapid vit pou w kapab di l ou ta renmen entegre w anndan konpayi sa a e m garanti w ou deja anndan. Ou menm ki genyen wifi, ou menm ki gen entènèt ou enstale lakay ou, e ou kite se rabòday w ap tande, w ap gaspiye entènèt ou, ebyen la a m garanti w, avèk Mounette, m p ap ba w manti, ou kapab rele chalbari de razè k ap toufe w non lan. Se tape plis 1 647 617 42 85, men nimewo a sou pitit ekran Zen Lakay News la, pran, rele, tape nimewo a, e di ou sot tande anons la sou Zen Lakay News, tcheko pèp la t ap bay, Ebyen ou ta renmen entegre anndan konpayi a epi yap di w esplike w ba yo de A a Z e m garanti w pa pèdi tan se degaje w rapid vit antre pa di wi ma gen tan ma gen tan ma antre nan mwa kap vini se tan wap pèdi se lajan wap pèdi depi w gen telefòn nan men w oubyen tou yon laptòp m garanti w de ou ka deja antre anndan konpayi a si wap viv yonn nan 7 peyi sa yo se tape plis 1 647 617 42 85 e m garanti w e number one nan dechouke razè Li rene Monette. Jèn gason sa, jèn Ayisyen sa deja entegre l, li ta renmen yo entegre tou pou nou vin bwase lajan ansanm. Paske map sou yo la kote gen anpil moun, anpil jèn timoun ap milyanè, ap milyadè, milyonè, ebyen la nan dosye entènèt, ebyen ou menm tou, sa w gen w te kapab fè l tou, Ebyen men koz rabòday pa baw chans hein zen pa baw chans ebyen la m di m di w sa mete baay sa yo de kote e antre w nan mounèt m garanti w ou pap regrèt pa gen manti nan sa mèsi anpil avèk tout zanmi nèt ki tap tande nou si w ta bezwen fè ak de nesans ekstrè dachiv paspò etc kèlkeswa dokiman se tape plis 509 37 30 plis 509 37 ee 34 34 22 Plis 509 37 34 34 22 Asosyasyon asosye ap baw sa sou de ti chèz. Mèsi anpil avèk tout moun ki tap tande o kòmansman jiska la fen pa bliye retou de Jezi Kris è pwòch babay mwen renmen nou anpil.